Bonswa bonswa zanmi mwen yo fans mwen yo nouvèl la tris nouvèl la fèk tonbe pa bliye moute sou chanèl la abòne la pou konnen tout sa kap pase kòman nou kapab fè pou mete vwa nou ansanm pou n di kòdoleyans a tout pitit sè Rose yo nouvèl la tris nou pral fè w konnen kèlke enfòmasyon ankò sèlman sa w bezwen fè rete gade videyo a paske Renel TV promo

Wi wi e zanmi mwen ou fans mwen yo koman nou ye m panse ke nou tout anfom talè a mwen tap fè nou tande yon mizik de sè rose sè rose tout moun konnen sè rose sè rose se moun okap moun okap parèy an mwen menm se moun okap E madan manm tout sa nou abitye tande baay sa yo. Bon ok nap antre danble se Renel TV promo k rive lakay ou jan w konnen l deja li toujou di w se referans pou tout bezwen w yo nou toujou prè ap chèche pou ou pote lakay ou andan kay ou menm si w ap dòmi nou reveye w nan dòmi kisa l ye aprè nou fin tande mizik sa de Soeur Rose se pou m fè nou viv e santi sa ke m pral pale ta sanble rè Ke mari sè Rose George mande lanmò pou tèt li. Poukisa, kòman, èske sa bon pou yon moun pou ka mande lanmò pou tèt li? Pa bliye, Bondye te pale. Bondye te di konsa ke gon yon seri de bagay pou nou fè, ou gen pou peye l sou tè sa a. Sa w fè sou tè a, se li menm w ap wè, se li w ap peye. Daprè tout sa m te tande pa move trètman ke m te di sa talè a nan lòt videyo, pa move trètman ke sè Rose, sèvant de Dye sa, ap sibi, se tout sa ki koz lanmò li. Bri kouri nouvèl gaye tout kote, mezanmi, yo di mesye sa pap ka rantre Okap tèlman moun yo anraje, yo ogeye, yo pa konn kisa pou yo fè. Nou pèdi yon bon grenn atis nan mond evanjelik la. Misye ta di I pwal tiye tèt li ta sanblè se sa eske lap fèl vre nou pa konnen men daprè sa Bondye di depi se ou menm ki siside tèt ou mande lanmò pou tèt ou sa ap pi rèd jijman sa ap pi rèd pou ou kòman sa pral ye kòman lap devni aprè lanmò sè Rose an se tout sa ke nou fèw konnen nou rete an sispenn eske se vre lap fè sa paske Tout moun nan fix je sou li e pandan se tan li menm se w pastè ou menm kap di repantez vous car le royaume des cieux est proche ou menm kap di rekonsilye nou nan fwaye a e sepandan ou son modèl ou son bèje ou gen yon madanm ou pa konn ki trètman pou kapab ba li e byen nap rete swiv pase sè Rose gen pou kapab e antere se 29 je kwa 29 août antèman gen pou fèt. Lè sa ou pral wè mond lan tou de nwa, tris. Tris. Mwen menm m tris tou. Paske gon mizik lè l pase mizik la m touche li rive sou mwen. Li rive sou mwen. Ebyen n ap rete branche e konnen tout sa k ap fèt, tout sa k ap di. Pa rapò ke nou te tande yon deklarasyon ke yon yonn nan fans yo te fè Yo di ke mesye sa li pou kowè anyen. Lap mande lanmò pou tèt li sa pa anyen. Swa ke kote li al rete la li pap ka ale Ayiti, li pap ka fè sa, e li pap ka gen lavwa o chapit pou l ta preche ankò. Men nou pa konnen eske se vre, eske lap tiye tèt li. Kòm se pou l kapab defann e defann li, kòm yo di, defann se yon lwa sakre li ye, pou l kapab defann ni. Men mezanmi n ap rete toujou abòne, konekte avèk Renel TV, promo, toujou abòne pou nou fè w konnen tout sa k ap pase nan mond evanjelik la, nan mond lan. Ok, se la nou mèt fè, pandan nou prale n ap fè w tande yon ti mizik de Sè Rose ankò pou kapab beni kè w.